Sa depan de lè ke wap gade video sa. Sa depan de lè ou branche. Ebyen aswè sa a nou vin avèk yon video pou ou ki se yon tan pou chak bagay. Ou menm ki ta fèk rankontre ansanm avèk nou. Ki fèk dekouvri chanèl sa a. Pa neglije pataje videyo yo ni abòne epi fè yon kòmantè pou kapab di nou kisa ou panse nan videyo a epi tou nou diw byenveni sou chanèl twoup inivèsèl la. Saj la, filozòf sa ekri Nan liv Eklezyas, chapitre 3, vèsè premye a kontinye, li di yon tan pou chak bagay. Sètadi, Dye chwazi pou l fikse yon tan pou chak bagay. Yonn pa monte sou lòt, chak gen yon espas disponib pou l kapab pase. Yon tan pou fèt, yon tan pou fèt. Ou pran yon nesans. Yon tan tou pou kapab ri lè kè ou kontan oubyen yon bagay ki enterese ou kapab ri. Sa se espas pa l la. Gen yon tan k rive tou ou kapab danse lè sa kè ou kontan. Ou kapab danse. Men gen yon moman tou ki rive, ou kapab an tristès, ou kapab panse avèk lavi ou, yon bagay ki te pase, yon bagay ki pral pase ke w ap panse avè l. Ou kapab tris nan lavi ou. Men se pa ankò la fin du monde. Sè ke se Dye menm ki pale de yon tan pou chak bagay. Epi yon tan ou kapab plante. Depi ou plante, ou plante avèk yon espwa. Ou kwè yon jou, bagay sa gen pou chanje. E pa toutan pou w ap plante, men apre lè w fin plante, y gon bagay ki rele rekòt. Ou pral rekòlte. Y yon tan tou pou w rekòlte. Epi pandan w ap rekòlte a, panse gen lòt bagay ki kapab vini dèyè. Ou se yon imen. Gen moun ki viv inik, ki viv pèsonèl, sètadi moun sa pa gen ni madanm, oubyen l pa gen mari, sa se yon moun ki viv inik. Men yon moun ki pa viv inik, li ka chwazi dèfwa, pandan l gen madanm, li gen mari, yon jou, li ka chwazi fè lanmou avèk madanm ni avèk mari l, paske yon tan ou kapab fè lanmou, yon tan tris, chak bagay sa yo gen moman pa yo nan lavi. Sa k fè fò w pa inyore tout jan de bagay sa yo. Men lòt bagay nou pral di w la, li gen yon tan tou, tout bagay sa yo nèt gen pou disparèt. Li gen yon tan pou sispann viv. Epi depi ou sispann viv kisa k pwase? Ou pwal mouri. Waw! Se la l di a, se la l terib la. Lanmò se yon bagay moun pa janm fin abitye ansanm avèk li. Lamò se yon bagay li pa janm pote kè kontan. Lanmò se yon bagay ki toujou pote tristès nan kè. Menm lè tout moun konnen yo se pasaje sou tè a, nou pap rete nou tout nou gen pou n ale. Nou gen pou n kite tè a, men fòk nou pase pa dlamò avan Jezi vini. Si tout fwa ke ou pa gen tan anlve, men ou k ap pase pa dlamò. Men poukisa jodi a tout moun oblije pè lamò pandan se tan lamò se yon pasaj oblije li. Tout moun gen pou mouri. E lèse m di w lè w ap mouri an, pa gen moun ki kapab ba w lavi si w pa gen Jezi. Pa gen moun ki kapab sove w si w pa gen Jezi. Ou ka bouke gen anpil sekirite, gwo zam k ap siveye w agoch adwat, sa pa enpeche lanmò pran w. Lè l ap antre sou ou, pèsòn moun p ap wè, men l antre sou ou tou dousman, epi se konsa ou kapab rive wè pè w kapab mouri. Men kounyeya, Lè ou mouri, anpil moun ap kriye, anpil moun ap bay tèt yo pwoblèm, tout fanmi, zanmi, ap kouri vin kriye, ap vin rann ou dènye omaj, menm jan yo rann omaj avèk Pwezidan Jovenel Moïse. Men lèse m di yon bagay, lemoman ou ou pwal antere, pandan antèman an nan wout, anpil moun ap rele anmwey, anmwey, Kite m mouri ansanm avè l, tere m ansanm avè l, ou pa ka ale kite nou, ou pa ka ale kite nou konsa. Pandansetan, lè yo rive nan simetyè la, konbyen moun k ap rete ansanm avè l? Konbyen moun ki deside rete ansanm avè l? Menm lè mari l, menm lè madanm li, pitit li ki te chè pou li, yonn p ap vle rete ansanm avè l, tout ap kouri kite l nan simetyè la. Men lèse m di w yo gon zanmi, menm lè w nan tonbo a ki va avè w, moun sa li pa lòt moun li se Jezi de Nazarèt. E sesi e sèten li pwouve w ke menm li menm tou li te pase pa de lamò, men apre twa jou li te resisite. Sa fè n santi ou menm ki gen Kris Jezi nan lavi w, menm lè w ta mouri ou pa bezwen pè, se fèmen je w al ouvri lòt bò, men se si w gen Jezi. Men si w mouri san Jezi ki kote w prale? Ou pral nan lanfè. Epi lè w mouri, vakabon yo pral leve w, yo pral ba w ato anpil. Y ap ba w anpil kout fwèt, w ap rele m ap pase. Paske w mouri san Jezi. Men si w mouri avèk Jezi, ou pa pè, ou pa ap krent. Paske w konnen menm lè w mouri, ou gen yon zye k ap siveye w, ou gen yon men k ap touche w, ou gen yon zye k ap gade w kote w ye a, pèsòn moun pa kapab touche w. E gen yon tan pou chak bagay. Epitou, apre w fin leve soti nan lanmò, ki kote w prale? Ou pral jije. Lè ou fin jije kounye a, gen yon plas ki rezève. Èske se lanfè? Èske se paradi? Nou pa konnen. Men, gen yon plas pou rezève pou chak moun. Ou menm ki chwazi lanfè, men ki kote ou prale? Ou menm tou ki chwazi Paradi nan ki kote ou prale. Aswè a, ou gen 2 chwa. Chwazi lavi oubyen chwazi lamò. Chwazi Jezi oubyen chwazi satan. Bondye beniw, Bondye kouvriw. Se yon bèl video, li vrèman enteresan. Gade l, pa inyore l, pataje l avèk tout zanmiw, frèw, zanmiw. Fè tout moun wè l, tout frèw, zanmiw. kap gade, fèw wèl, fèw tandel, yo menm tou, yo va prepare lavi yo lè yo mouri pou echape lanfè men pou kapab ale nan paradi. Si w fè konsa, ou ankouraje l, ou ankouraje m tou pou n kapab fè plis travay, pou n fè plis efò, pou n kapab pote plis anbyans pou ou. Moun ki tap pale ansanm avèw la, li pa lòt moun, li se Maestro Valcin. Nap gen pou n rankontre ankò nan yon lòt videyo si Bondye vle ke Bondye beniw ke Bondye kouvriw ke Bondye gadew.